Bonjou, bonswa entènèt. Se toujou avèk menm plèzi a, menm detèminasyon an, menm objektivite a, menm volonte a pou nou antre lakay ou nan lè sa avèk nouvèl videyo sa. Videyo jodi a nou pote pou ou a, se yon videyo ki baze sou espri ki rann moun malelve. Èske w te konnen, mè frèzesè, espri, èske w te konnen, mè frèzesè, gen anpil moun ki malelve, se pa yon bagay natirèl, e yon moun pa ka malelve pou met nan tèt ou se yon bagay natirèl. Ebyen avan nou rive pilwen nan video sa nap mande w pa bliye like, abòne, e pataje video a. E kite yon kòmantè, e sa ap fè nou plèzi, se youn nan meyè fason, nan meyè mwayen ke w kapab ede nou, ankouraje nou poun kontinye fè rechèch, poun pote yon pi bèl video pou ou. pwochènman. Ke Bondye beni w. Se nap kontinye. Nap di w eske w te konnen gen anpil moun ki malelve. Anpil ke ki se pa yon bagay natirèl. Espri ki fè moun malel se yon espri ki rann moun nan malelve. Espri ki rann moun mal moun nan malelve a, li a konn atake moun nan ti moun nan depi nan vant. Espri sa yo konn reklame ti moun nan depi nan vant. Lè ti moun nan, lè. Espri sa a reklame timoun nan depi nan vant, ou pral fini pa remake pandan gwosès manman an, w ap wè ke manman timoun nan anvi manje anpil piman. Nan o nivo gwosès li, w ap wè ti bebe sa fè manman timoun nan anvi manje anpil anpil anpil piman, w ap wè l anvi manje anpil piman. E non sèlman l ap anvi manje anpil piman, l ap fè l gen yon apeti pou sèks. ok lap fè manman timoun nan anvi fè sèks anvi fè sèks san rete sa vle di ke li pap janm satisfè nan moman gwosès li ok si ou gen yon moun swa madanm ou oubyen yon moun ou ou menm ou wè w konsa ebyen ou gen priyè pou fè pou w kòmanse chase movèzespri sa se yon atak oubyen se yon demon ki atake w Ok. M di ke lè espri sa atake w, l atake timoun nan, w ap wè n depi nan gwosès, w ap wè l fè manman timoun nan nan gwosès li renmen manje anpil piman e l ap fè l anvi fè sèks anpil. E youn nan bagay l ap pi renmen ok nan pou l manje nan gwosès li se fè sèks, manje piman e l ap fè l renmen bre soup blanch. lap renmenl fè sou pen blanch ok espri sa lèl fin atakew konsa obligatwaman li atakew konsa ou pa gentan fè yon priyè oubyen ou pa gentan mennen yon konba avèl pouw chasel espri sa pral etabli anndan sèvo moun nan. Ok li pral etabli anndan sèvo timoun nan oubyen li pral antre nan sèvo moun li atake timoun nan nan sèvo li vin rann ke non sèlman l atake lè l atake timoun nan nan sèvo li bloke bon sans timoun nan ok li bloke bon sans timoun nan ebyen li vin fè timoun sa oubyen moun sa vin ap di betiz betiz pou nenpòt ti bagay san rete li fè l ap di betiz san rete. Ok, lè espri sa atake moun non sèlman li fè moun nan renmen di betiz, epi l fè moun nan brav, li fè moun nan pa janm pè, menm lè li ta konnen w ap touye l, li pa pè pou l di sa l ap di a, menm lè w ta yon zam nan men w, li konnen ke sa l ap di a, depi ke ou di li di l ou ka tiye l, sa p ap fè l pè, l ap kontinye di l, paske li anime pa yon espri. Espri ki fè moun nan malelve anpil la, Ok espri sa rele gede nibo gede nibo se yo de se gede nibo avek brav gede se de espri sa yo ok de espri sa yo le yo atake yon moun yo fe moun nan mal elve renmen di betiz pou nenpot ti bagay ou pa wè ou konn gen moun menm le lap fe blag avèw depi louvri bouch li son betiz Se yon vye pawòl sal pou l di, ebyen moun sa atake, oubyen moun sa genyen nan lavi l yon espri ok gede ni bo, epi wap wè moun sa brav, li pa janm pè anyen, li pa gen perè de anyen ditou ditou, trè brav, ebyen moun sa li atake pa yon espri gede ni bo e yon espri brav gede. Ok m di ke moun sa a atake pa 2 espri ki se Gede Nimbo e Brave Gede. Ok vèsè si w fin konnen ke moun sa a e si w gon moun konsa swa w konsa oubyen w gon moun ou konsa ebyen video sa se pou li pataje l avè l. Byen, pou n kontinye. Lè w fin dekouvri ke yon moun nou lakay konsa, ou ta renmen konbat, ou menm ki santi w konsa oubyen w gen yon moun nou konsa, ou ta renmen konbat espri sa, par, pa bliye, tout espri pou konbat, ou dwe konbat li par le sang de Jezi. Ok, par le non de Jezi. Le non, lè w site l, tout jenou flechis. Le non, lè w deklare, lè w site le non de Jezi nan yon konba espirityèl, kèlkeswa tip de demon an, Le non de Jezi Kri de Nazarèt, tout demon oblije flechi oubyen oblije kouri. Vèsè ke ou kapab li lè w ap fè konba spirityèl pou chase demon Gede Nibo ki fè moun malelve ok ki fè moun malelve anpil renmen di betiz e pa janm pè moun espri sa rele m te di nou deja rele Gede Nibo ebyen vèsè pou w li

Psaume 12, le verset 4 a 5. Et ensuite, Psaume 35, ok, Psaume 35, le verset 6. Map repran pou ou. Verset pou konbat espri Gedeninbo k fè moun malelve anpil. Sou sant wi. Depi w ouvri bouch ou, son betiz ou di. Depi w ouvri bouch ou, son pawòl epi ou pa janm pè moun menm lè ou santi moun nan ap touye w, ou dwe chèche konn kisa. E si tout fwa ou dekouvri sentom sa yo lakay ou, ou m vin di w jodi a, se yon espri. Espri ki fè sa a se 2 espri ki se Brav Gede epi Gede Nibo. Espri sa yo atake moun swa depi nan vant, Ok swa depi nan vant e ou pral dekouvri eske espri sa se lik te atake ou wap wè depi nan ansent timoun nan li atakel li rann manman timoun nan 1 renmen fè sèks san rete nan moman gwosès li epi 2 li fèl manje anpil piman e answit li fèl renmen bwè soup pen blanch Se espri sa a ki se espri Gede, ni bon e brav Gede. M di, vèsè ke ou kapab li pou w chase demon sa a swa nan lavi ou, swa nan lavi pitit ou, oubyen nan lavi madanm ou, kèlkeswa moun pwòch ou wè ki maledve, se Age chapitre 2, le verset 22, se Psaume 12, verset 4 a 5, epi se Psaume 35, le verset 6. Se toujou menm plèzi a, si tout fwa ke ou te rive jiske la, se paske ou te renmen sa k tap di nan video a, li te fè w plèzi. E mwen mande w pa pa neglije padon e abòne, pataje e like video a e sa ap fè nou anpil plèzi pou nou kontinye avèk pote yon pi bèl e yon pi bon videyo pou ou nan jou kap vini yo ke Bondye beniw ke Bondye gadew ke Bondye pwotejew se toujou avèk menm plèzi a se te frèw zanmiw evanjelis Laubèch Letay ke Bondye beniw.